Kijan nou ye? M espere ke nou byen, nou gen kèk tan nou pa pale. Men nou konnen, m la, si nou swiv paj mwen n ap wè tout rezon yo, te gen anpil ti bagay ki pase m, ki fè ke m pa te anliy. M di tout moun ki te mande sa m genyen, sa k pase, m di nou mèsi. E m rekonesan de sa. E m retounen kòm la pli bèl pou nou kontinye sa nou te kòmanse. Pou ou menm ki vini gade m premye fwa, mwen menm se Marlie Celestin. Mwen se pwopriyetè Premis LLC. Mwen se yon komèsant, se yon antreprenè. Men, mwen bat tèt mwen. yon objektif pou nou kapab ede kominote pa nou an pou nou wè kòman nou kapab chanje sa. Kòman nou kapab chanje mantalite kominote pa nou an, fonksyònman kominote pa nou an. Paske pou mwen menm sa k ap rive nan kominote pa nou an, li soti a la baz. Sosyete sa kap ban nou monnen pyès sa lap ban nou konnya la a, se yon bagay ke yo te pran yo, yo te fòme yo depi yo piti, yo grandi konsa. Si nou swiv tit nan mete bwa kwochi, nou konnen Nan mantalite pa nou an, selon pwovèb kreyòl la, bwa ki kwochi, ki grandi kwochi, pa drese. Nan kontèks nati, men nan kontèks imèn nan, li pa sa. Tout moun ki vle chanje tèt yo ka chanje tèt yo. Ou se yon imen. Pye bwa a se yon pye bwa, men ou, ou se yon imen. Donk, e. M vini avèl jis poum kapab fè pase yon mesaj kem vle pase. Si nou tap swiv pòs mwen pou semèn nan, nou tap wè nan fen semèn nan tout sam poste, m di ou fete gede, ou pa fete gede men ou fete Halloween. Se pa paske mwen kont moun ki pa fete gede, ni mwen pou moun ki fete gede. E mwen menm ou fete gede ou pa fete gede sa ne me fè ni cho ni fwa. Esansyèl la se ke m ta renmen ti fòmasyon ke m ap ban nou yo ke yo antre nan tèt nou. Ke nou pa pran yon seri de bagay epi nou tonbe aplike san ke nou pa konn ki sa l vle di. M toujou kont moun k ap di o pèp ayisyen an renmen imite. Nou s on pèp ki kreye nan imitasyon. Pa bliye nou te kolonize. Nou kreye nan imitasyon paske nou te gen franse k te kolonize nou, nou imite franse, nou te gen angle k te kolonize nou, nou imite angle, ensi de swit. Donk, koutim pa nou an son koutim ki mikse, ki gen anpil lòt branch, lòt kilti ladan l. E nou menm nou son pèp ki relijye. Donk nou gen tout branch sa yo ki vin fon melanj pou vin fè sa ki rele ayisyen an. Orijinalite ayisyen an se yon bagay ki pwòp a li menm. Paske li te yon pèp ki te kolonize. Donk pou sela, li swiv. tout branch li santi ki bon pou li nan sa pase l te ye. Donk, pou sela, m vini avèk sa pou nou. Lè n ap fè yon bagay, nou sipoze konnen ki sa sa n ap fè a reprezante. Nou wè ke m poste ou fete Halloween ou pa fete gede. Pou ki rezon m mete l se paske m vin dekouvri ke gen anpil nan nou k ap ba tèt nou manti. M pa konnen si se paske yo ban nou demokrasi a mal, paske ki sa demokrasi a ye? Se fè tout sa ki bon pou ou, tout sa k ap fè w santi w byen, dan la mezi ke li pa nui yon lòt. Men nou menm nou pwan premye pati a nou jete dezyèm pati a. Nou fè tout sa ki bon pou nou, tout sa kap fè nou santi nou byen, menm si i nwi yon lòt. Sak fèm vin avèk definisyon sa, se paske gen anpil nan nou kap kritike moun kap fete gede a, pandan se tan nou fete Halloween. Ò! Napre wè pi devan sa gede a ye sa Halloween nan ye. Anpil fwa nou menm nou gade nou wè sa dou li batis, sa dou ladvantis, sa dou li katolik epi nou konprann avèk demokrasi a nou pa oblije swiv yon prensip. Prensip rete prensip. Anndan legliz la, chak legliz gen prensip pa yo. Chak relijyon gen prensip pa l, pwòp a li menm. Nou konprann kote m ye avè nou? Donk, nou konnen an en mo ki sa Gede a ye. Gede a se yon fèt yo fete pou lèmò. Nou wè moun yo degize yo an eskelèt, sa ke Ayisyen an li menm i rele zonbi. E yo pale nan nen, yo fè anpil lòt bagay ki revwa avèk mò. Kisa Halloween nan ye? Halloween soti. depi prè de 2500 zan, an lan 610, nan ann Irland. Nou konnen lang anglèz la de jou an jou, i remanye, i remanye, i remanye. ki vin ba w lang anglè ke w gen konnya, menm jan kwè nou menm ki gen kreyòl an nou an k ap metamòfoze de jou an jou, choz ke anpil nan nou pa konnen sa k ap fèt epi k ap pote kritik, poutan tout kilti, tout pèp te genyen lang a yo te metamòfoze tou. Men nan tan an Irlande, i te. Allo All Allo Even All Allo Even ki de jou an jou vin tradui an All Allo Day epi ki vin Halloween kounye a. Men, Ki tradui an fransè, Veye de tou lè sen. Donk, se yon tradiksyon ki la lontan. Men, selon la relijyon, se katolik ki plis fete y, paske katolik fete lè sen. Donk, si ou menm ou kwè ke manman w, papa w, tantan w, ansyen granmoun yo, lè yo fin mouri, yo toujou pote yon siveyans sou ou, yo pote yon pwoteksyon pou ou, se nòmal ou fete Halloween. Men, ou pa ka yon Batis. Ou pa ka yon Adventist. paske selon lwa biblik advantis lan ou pa gen sen wap fete selon lwa biblik batis lan ou pa gen sen wap fete donk sèjousi m remake 2 pi gran enstitisyon nou yo kap fòme sosyete a an defayans la famiy legliz. Nan pou yon moun ki pa ne nan yon fanmi. Li ka pèdi manman, li pèdi papa li men li te fèt ak yon manman, ak yon papa e li grandi nan mitan yon matant, yon tonton, yon kouzin, eksetera. E l ale legliz. Ke l ale pou l priye, ke l ale pou l anyen men l ale legliz. Men sa ki rive se ke m remake yo mal fòme nou. Yo mal fòme nou an se sans ke Yo pa montre nou sa tout bagay ye, sa sa vle di, sa sa pa vle di. Donk nou menm lè sa nou aplike tout bagay, nou fè tout bagay, epi lè nou rive nan yon lòt sosyete, nou aplike nenpòte kwa, epi nou di nenpòte kwa. Kòman? Nou Batiste? Ayiti, sitiyasyon ekonomik, sosyab fè nou kite Ayiti, nou janbe nan yon lòt peyi. Lè nou rive nan lòt peyi a, tout sa nou wè lòt peyi a fè, nou tonbe fè y san nou pa chèche konnen ki sa y vle di, ki sa y ye. Epi, nou stil toujou Batiste. Epi, kon nou wè yon moun ap fete gede, nou tonbe joure, nou tonbe fè eskandal, ki se yon movèz fòmasyon, epi nou, nou fete Halloween. Li pa fè sans. Li vin confuse, li vin yon ti jan pa tèlman e, e, e, e, byen li pa tèlman fè sans pandan ke wap fete Halloween epi wap kritike moun ki fete Gede kisa w ye ou se yon Batis ou se yon Advantis etc ou se tout lòt relijyon ki pa fete sen yo men w pa katolik Katolik la kwè ke sen egziste pou li. Katolik la kwè ke espri manman l, espri papa l, espri eksetera fanmi ni ap pwoteje l. Y fete l, y onore l. Sa se katolik la. Batis la di non. M kontre moun k ap pèsekite lòt moun o ou nan batis, batis pa bon, ou nan advantis, advantis pa bon, ou nan katolik, katolik pa bon, eksetera. Olye n ap fè gè relijyon, fè gè pou nou chanje konpòteman nou pito. Moun nan kwè ke espri mò a ap vin pwoteje l, y fete l, y poko vin nan relijyon w nan, ou poko konvenk ni pou y vin batis, pa joure l. Lè w joure l, y pap vin jwenn ou ankò, y pap kite relijyon pa l la pou y vin pran pa w la. Moun nan fete

y advantis eksetera tout relijyon k pa fete sen yo, ke y fete gede y pa fete alowin, ke y fete alowin y pa fete gede, ou ka kritike y paske se relijyon pa w, se sè w, se frè w. Men, sispann kritike lòt relijyon yo, sispann joure yo. Lè nou joure yo a, yo p ap vin jwenn nou. Lè moun nan kite relijyon pa l la, lè l nan relijyon pa w la, li pa konvèti. Konvèti vle di chanje de konpòteman. Li pa chanje konpòtman l. Li te Ayiti, ou t ap anniye l pou l vin Batis, l antre Batis. men anba anba anba cha li te toujou konn fete gede. I vin rive Ozetazini kote ke gen libète dekspresyon, libète de si, libète de sa. I tou pwofite i fete Halloween e, i pran pòz i pa konnen. Gen moun ki pa konnen tout bon, genyen se pran pou yo pran pòz yo pa konprann jis pou yo fete afè a yo an soudin paske yo konnen relijyon yo pa aksepte i. De gras! Sispann bèy de dlo. Yon sous pa ka bèy de dlo. Sispann bèy de dlo. De gras, sispann danse nan de kan. Se sa k mete sosyete nou an la jodi a. De gras, sispann fè bagay kap fè timoun yo pa kwè nan nou, pa swiv prensip nou paske sa nap fè yo ale a lankont de sa nap di yo. Ou pa kap di timoun nan pa fè dis, pa fè dat epi ou menm wap fè sa w di pa fè a. Ou se ou ki modèl li, se ou pou y swiv, ou di y konsa pa fè. Lè w di y pa fè a, li dakò avè w, li pa fè l. Men, sa, sa sa pral itil li? Sa sa pral teni kont pou li? Anyen, paske se, se sa yo w ap fè. Donk, li menm l apral kontinye grandi menm jan an, l ap di pitit li pa fè 10, pa fè dat epi li menm lap fèt tou epi ensidsuit ti moun yo ap grandi konsa granmoun ap grandi konsa se sa fè w vin jwenn otan de mansonj nan gouvèneman yo nan enstitisyon leta yo nan lekòl yo nan legliz yo paske pa bliye ti moun sa k te grandi a ki t ap pran manti a ki t ap swiv manti ke w t ap di a se li menm ki pwal vin prezidan minis pastè prèt se li k ap vin tout. mantalite y genyen an, y vin soti yon bwa kwochi, e si y pa jwenn moun ki pou ede y li menm pou y gen volonte pou y drese tèt li, ki pa ka drese. Ò si w te pran y depi y piti alabaz, ou te bè y tout prensip ke w dwe bè y yo, pou y te swiv yo depi piti konnen pou l ap grandi nòmalman, pu vin on moun ki noble nan sosyete a, li pa t ap jan li ye a. Ou pa t ap gen otan de gagòt nan peyan nou an, nan sosyetan nou an. Sosyete nou an se yon sosyete k aprale a la defayans, k ap tonbe, ki deja tonbe. Donk an nou bat pou nou leve ti piti yo kap vini an paske lè yo te ap bat pou yo te kraze sosyete pa nou an, se te pandan yo te piti a yo te fè sa. Donk gwoup sa ou wè nou gen la se bwa kwochi yo ye. Se si yo vle yap chanje. Men ou menm An nou bat pou nou grandi ti piti yo kap monte a pou yo pa soti yon bwa kwochi, pou yo soti yon bwa ki dwat. E pou yo soti yon bwa ki dwat, fò sa wap di yo pa fè a, ou menm tou ou pa fè l. Ou pastè, wap di fidèl la pay ka bòkò, li pa dwe fete gede, li pa dwe fete Halloween. Epi, lè fidèl la poko chanje de konpòteman, li poko konvèti vre, se chanje li chanje de relijyon, lè li la ka bòkò a, li jwenn yon menm pastè ki degize an gede. Li jwenn yon menm ansyen divize degize an gede.

Pa bay de dlo. Yon sous pa ka bay ni dlo dous ni dlo sale. M konprann ke lanmè a li gen kote ladan li ki gen dlo dous, men pa bliye se yon sous ki pouse dlo dous sa w wè ki nan lanmè a. Si w ale nan tèt sous la, w ap wè se sèl dlo dous li pouse. Donk, pa vin di m M konnen gen anpil nan nou k apre fè rechèch k apre di, Nan lanmè ou jwenn dlo dous, ou jwenn dlo sale. Wi, ou jwenn dlo dous, ou jwenn dlo sale. Men son sous ki pouse dlo dous la. Mwen m pa pale w de lanmè, m pale w de sous la. Yon sous p ap ba w de dlo, l ap ba w yon sèl dlo. Donk, anvan nou fè yon bagay, chèche konnen sa l ye. Chèche konnen sa l vle di. Fè yo dechifre l pou nou. Nou menm ki an tèt relijyon yo fòme moun yo olye se kritik moun ap ba yo fòme yo ba yo ti fòmasyon kòman yo dwe viv se pa kesyon de joure fè kòmsi moun nan kòmsi se timoun li ye tankou m gen m gon relijyon ki tap pale ansanm avèm epi pandan lap pote prèch ban mwen l ap pale avè m pou m chanje de relijyon. Epi, m suiv li te gen yonn nan moun yo lakay la ki te nan relijyon pa l la. Epi, m wè kòman l obsève moun nan. Li di, Non! Ou menm ou se tèl bagay. Ou pa sipoze pa fè tèl bagay non! M wè l pran moun nan tankou se yon ti restavèk, yon timoun, yon ti domèstik. Pa menm on domestik, on esklav. M di o, epi se moun sa k ap di m pou m kite kote m ye a, pou m al jwenn kote yo ye a, alò pou m al jwenn kote, pou m al jwenn yo kote yo ye a, pou yo vin domine m, pou yo vin pran m tankou se timoun ki rete avè yo, pou yo vin pran m tankou se domestik yo, non! Donk imedyatman ou fè sa, ou fè ke moun nan w ap pale ansanm avè l la, pa anvi swiv ou ankò. Li pa anvi tande w ankò. Paske se sou joure ou kanpe. Se sou pale anpil ou kanpe. Donk, fòme moun yo avèk dousè. Labib di yon pawòl dous kalme la firèr. Yon pawòl rid eksite la kolèr. Donk, si w vle kalme firè moun nan, Ou dwe bay yon pawòl dous, paske'n pawòl dous kalme la fureur. Men, ou pa ka vle kalme moun nan, ou vle ramne moun nan, epi w'ap bay pawòl di. Lè w vle mennen foumi, se siwo ou bay. Ou pa ba foumi di sèl, ou bay siwo. Donk, ou pa ka vle rale foumi an vin jwenn ou, epi pou se. Di sèl ou mete. Se suk. Se siwo ou ba foumi an. Donk, m vin fè ti prezantasyon sa ban nou jodi a, se pou m ka montre nou, anvan nou fè yon bagay, dechifre l. Anvan nou kritike yon bagay, chèche konnen ki sa l ye. Sispann kritike relijyon. Nou fè tout tan nou ap di batis pi bon, advantis pi bon, katolik pi bon, temwen jewova pi bon eksetera eksetera pi bon epi nou pa ale nil pa nou kanpe menm kote a nap fè tout sa ki pa dwe fèt yo paske nou di nou nan demokrasi. Demokrasi pa vle di lisans. Demokrasi e pa menm lisans non pa vle di libètinaj. Demokrasi vle di m fè sa m vle, sa m renmen toutotan y pap nui yon lòt. Ou konprann mwen? Toutotan sa w ap fè a pap nui yon lòt. ou ka fèl men dans la mesure ke lap nwi yon lòt ou pa dwe fèl ou nan religion paw la pale lòt la de religion paw la lòt la ou wè lap fè yon bagay ki pa ale nan sans religion paw la e li son li se menm religion avèw wap di ma soeur mon frère sa wap fè a nan relijyon sa w ye a nou pa pratike l. Relijyon sa ou ye a nou pa fete Halloween, nou pa fete Gede. Men si moun nan se katolik li ye lap fete Halloween e lap fete Gede, ou pa ka vin joure l. Sa pap fè l kite katolik e l apre vin nan batis ou la. ni nan advantis w la, ni nan temwen de Jewova w la, ni nan nenpòt relijyon kwake li te ye. Sa yo m site a se yon egzanp m pran. M pap kritike ni batis, ni advantis, ni katolik, ni temwen de Jewova, ni boudis, ni okenn relijyon. Depi biblik. Paske, se sa nou pa vle konprann nan, chak relijyon yo gen yon vèsè biblik yo chita sou li. Donk i biblik. I pa swiv tout prensip yo a san pou san men i biblik, i nan bib la. Se sa nou pa janm vle konprann nan. E si ta gon katolik ki ta vle montre w a plis be sey fè a men pou ki i fèy, l ap jwenn ni nan bib la pou i montre w sa l ap fè a men pou ki i fèy. ni batis lan tou, ni advantis lan tou. Donk, sispann goumen antre nou pou relijyon. Goumen pou nou chanje de konpòteman. Pou sa w ap fè a, li pa nui lòt la ki akote w la. Pou sa w ap fè a, li pa atenn lòt la. Paske demokrasi a se fè sa w renmen, sa k ap fè kè w kontan, toutotan ke li pa p nui yon lòt. Egzanp, ou renmen koute mizik fò, se dwa w pou w koute mizik fò, men l ap nui vwazen an, l ap nui vwazin nan, ou pa ka koute l fò. Gon nivo otè volim nan ye kap janbe èy la ka vwazen an, aprè la janbe èy la ka vwazin nan, non, ou oblije bese y. Se sak demokrasi a. Donk moun nan i renmen fete gede, i paka nan relijyon ki pa fete gede, ki pa onore lè sen. I pa ka nan relijyon ki pa venere lèmò. Men si moun nan relijyon i se mò i venere, i venere mò, i renmen mò, i renmen ansyen e granmounè ki te la pou li, i gen presantiman, i santi ke y ap pwoteje l, ou pa ka leve vin joure moun nan paske l ap fete Gede. Ni ou pa kap kritike Ayiti kap fete Gede pandan ke wou ap fete Halloween. Halloween ak Gede se menm. On sèl li ye. An anglè yo di Halloween, an fransè yo di Veillée de tous les saints. An kreyòl ou ka di. Vèy pou Sen yo. Ò, nan rityèl katolik la, moun nan k mouri a, l ap vin yon sen. E fèt Halloween nan, ki fè i genyen e e e. bagay nwa yo sou li ki fè gen bagay nwa yo ki fè genyen degizman e fil arenye eskelèt mò eksetera eksetera se paske apre fèt sa nan landemen yo pwey fè priyè pou lè mò eske relijyon paw la nou priye pou mò non. Religion paw la ou pa priye pou mò kouman ou fè fête Halloween? Katolik la priye pou mò li nòmal pou fête Halloween men kote ou ye a yo pa priye pou mò Vodouyizan fete mò li nòmal pou fête Halloween men kote ou ye a ou menm yo pa fete mò, yo pa onore mò, yo pa fè veye pou mò, yo pa fè priyè pou mò. Donk, ou pa ka di m ou fete Gede, ou pa fete Halloween, oubyen ou fete Halloween, ou pa fete Gede. Halloween ak Gede se menm bagay, yonn an anglè, yonn an kreyòl. E menm jan n ap fè bay gè relijyon nou an. Anglè a dou God, fransè a dou Dye, epi ki nan kreyòl la, nou vire nou di Bondye. Nou konnen byen, si n al fouye chèche konnen, n ap chèche, n ap konnen. An kreyòl, Kòman yo rele Bondye? Men yo fè nou pèdi sous la. Se pa sou sa n ap vini kounye a. Nou pèdi orijinalite nou. Orijinalite nou son miksè. Nou pran endyen, nou pran nan endyen nou te vin jwenn nan tè a. Nou pran nan angle ki kolonize nou an. Nou pran nan franse ki kolonize nou an. Tout Pèp sa yo nou fon mixture de yo menm se yonn nan rezon ki fè ayisyen an renmen imite paske i son pèp ki ne nan imitasyon i te konn ap imite mètèy moun nan k tap dirije l la se li te konn ap imite kilti pa nou an son kilti ki mikse donk kòm se pa etid sa nou te vin fè jodi a m te vin pale avè nou pou m fè nou konnen ke. Gede e Halloween se menm bagay. Donk ou pa ka fete Halloween pou w ap kritike moun k ap fete Gede. Ou pa ka ap fete Gede pou w ap kritike moun k ap fete Halloween. Tou lè 2 vle di menm bagay. Donk konnya nou konnen ke Halloween avèk Gede se menm bagay, ou menm ou pwal chwazi Èske kwayans w selon kwayans w ou ka fete Halloween oubyen si w pa ka fete Halloween? Se pa kritike a, se pa joure a, se pa pale lèd la k ap fè moun nan chanje de konpòteman. Men se esplike l sa l ap fè a sèy vle di sèy ye se la a ou ka gen yon lòt moun nan men w. Donk an nou esplike moun yo ki jan tèl bagay fè fè tèl bagay kon sa nou ka gen yon lòt sosyete. Fè rechèch, fè ti rechèch ou fouye zo dan kalalou pou konnen sa yon bagay vle di anvan ke ou kritike yon lòt ou wè kap fèl. Kòm nou son pèp ki renmen kritik ou ka kritike wi si moun nan nan menm ran avèw paske kon leve ou non Chak moun gen ran sosyal pa w, chak moun gen kouch sosyal pa w, chak moun gen edikasyon pa w. M mèt tande yo di pa gen ran sosyal nou tout se menm. Wi nou tout se imen, nou tout menm, nou tout gen menm dwa. Dwa ke w gen pou chwazi relijyon w vle a, m gen dwa pou m chwazi relijyon m vle a tou. Men si moun nan nan menm relijyon avè w, ou wè l ap fè yon bagay ki pa sa, yo pa dwe joure. Ou ka rele l a de. ou di mon soeur ma soeur mon frère sa wap fè a kote ou ye a pa fèl nou pa pratikel men si pa nan menm rit ansanm avèw ou pa gen dwa sa donk sispann ap fete Halloween epi ke nap kritike moun kap fete gede. Se sa m te pote pou ou. N ap wè semèn pwochèn. Dakò? Tchaw!